Se ti zanmi parèy yo k ap ba yo konsèy, konprann, yo pi kwè nan zanmi parèy yo, yo pa kwè nan manman papa ankò. Pou le prezan, menm nan lekòl, timoun pa kwè nan manman papa, nan pwofesè ankò. Depi zanmi an, depi de twa zanmi pa dakò lekòl sa a pou li, lekòl sa a p ap gen elèv. Talè ou gen pou wè se lekòl timoun nan vle a.

E nan moman sa yo ane jèn yo pran desizyon yo afè manman papa a map diw yo pa wè sa menm non se ti zanmi parèy yo kap ba yo konsèy konprann yo pi kwè nan zanmi parèy yo yo pa kwè nan manman papa ankò pou leprezan menm nan lekòl Timoun pa kwè nan manman papa nan pwofesè ankò. Depi zanmi an, depi de twa zanmi pa dakò lekòl sa a pou li, lekòl sa a p ap gen elèv. Talè w gen pou wè se lekòl timoun nan vle a ki gen elèv. Blanbigo ap fè erè. Hum. Ou alèz avè m? Ou wè?
Non, e pa alèz madan ka pa alèz avè w non. E jan w ye a, ou twò strik. Ou byen estrikteman. Fò m strik wi. Konprann paka kite bagay yo ale nenpòt kijan ou konprann Bon ki mirak ou pa sòti jodia sak pase? M pa sòti non m pa gen kote m prale. Sa map chèche lontan lakay ou m pa janm ka jwenn ou M vle fè w zanmi m non sèlman pa pitit mwen Ou tankou son sè pou mwen Ou konprann sa m vle di w M pa vle te tankou tout tan map map map map kontwòl kontwòl kontwòl sou ou. Men pa e ou menm ki te fè m pè w wi.
Ebyen tou kò pa bezwen krèm ankò. Sa tout tan pou nou nan fache fache fache.
Ebyen papa e ou menm ki te fèm pè wi. Nan tou ka ou pa bezwen pèm pèm poukisa poukisa ou pèm e paske ou pa vle fèm konfyans gen bagay ou pa vle dim esa fè ou pèm nan. Men ou konnen papa e pa tout bagay. M ap ka tou. Pou nou desouwe se pa la ou pa ka zanmi m. Non e pa pou sa non. Pou ki la m pa vle pou m fin di w sa lè fini pou w di w pa p bat mwen apre sa w bat mwen. Sa va mache. E ben bat la kòmsi se yon pwofesyon m genyen pou m bat. Men e pa sa k enpòtan non bat la. E pa li k enpòtan. Ou ka di m yon bagay m pa renmen l. M ap di w sa m pa renmen l pou ou pitit mwen. Bon gade kou jan dènyèman la l manke pè tou.
Bon papa e ou k pa k vle konprann mwen wi. Pa tande, pa ka tande lè w di m sa a, m pa vle konprann ou an.
Malgre m di w m pa prale Pòtoprens, ou fòse m ale.
Karine, se manman w ak papa w sèlman k ka pi bon zanmi w. Pi bon zanmi w lan e manman w ak papa w, paske se yo k zye w, yo k zòrèy ou. Se yo k ka ba w pi bon konsèy la. Ou panse yon zanmi ka renmen w plis pase papa w ak manman w? Bagay yo pa ka ale konsa. Si m gen yon nan laj ou rive a la, ou pa ka zanmi m.

M pa fè vè de nwi sa w fè yè swa non Mimi sa k pase w pale avè m nan pale a manman w Mimi M ou fin bale w pase twal m yo ranje veso yo ou lave veso yo men m ranje w pa fin ranje veso yo sa k pase Mwen m fatige m pa ka fè l ankò
Mimi sa k pase w fatige pale avè m Mimi.

M wè wap plede panse mimi. Mimi ou wè panse ou wè la se pi gwo maladi k te ka genyen wi. Doktè pa ka fè anyen pou ou non pou w panse pitit mwen. Panse a lap lap fè w fè tansyon lap fè w fè suk wi pitit mwen. Ou ase jèn pou w ap fè gwo maladi sa yo. Sispann panse mimi. Manman gen bagay ki pi rèd ke yo wè.
Enben se ou k pou w di m pa konnen pitit mwen. M rive nan yon pozisyon mwen menm m santi m pa gen fòs. Mimi sanble bagay renmen Rozo la son bagay tout bon m te ri.

Eske se mwen k chwazi? Ou panse m renmen soufrans pase sa? Non, renmen soufrans Yon sèl kou pou wè m rete la map soufri konsa e mwen k tap chwazi l?
Mimi pale m sa w ye Mimi Mimi e pale m se pa timoun ou ye Mimi sa w konn nan renmen Mimi Sa w konn nan renmen. Se lajwa n bezwen nan fanmi an kè nou toujou kontan Gade jan manman w ap sòti la li bo li anbrase devan nan poukisa l pa fè l an kachèt Pa gen kachèt la non w ap fè yon bagay pou fè l mete moun okouran. Ego ap gade menm tande nan bouch moun map tande ou renmen yon ti gason. Ou renmn tou sa e pèm te pè ki fèm bat tou sa. Pè w te pè fò pat dim sa? Epi sak fè w pa janm dim sa? Men lè poum te vin tou sa e jan w tap fè a ou annik fin konnen ou wèm anba anba bannann nan kalte jan w tap maltretem sa ou panse m tap gen kouraj poum te tou sa m panse sim tou sa w tap tchou Non ebyen malgre sa ou wè se la l pa bon an malgre m wè w te ka avwe m ou konprann? M pat vle pou te tchwem. M patap janm ka tchwe w kòman poum tchwe w la? Pa ka cho cheri. Se ou m genyen, se ou sèl mwen genyen. Mete papa w alèz, pale a papa w. Ou pa t ban m tan pou m pale tou non. Ou fin bat mwen byen bat lè fini nan demen maten ou fè m al Pòtoprens. M pa ta swete sa repwodui ankò. Anben m, ee, m paske m pa t vle pou w te tchwe m ki fè m bat tou sa wi. Kounye a ou bon, kounye a. E pa anvi m pa t anvi tou sa non men m te pè w. Ok. Donk kounye a pa di ou pa renmen avè l ankò? Pa di m depi ou vini an la ou pa janm wè l. Mwen men sa map diw la fok m vle pou w alez avem si gon bagay ou vle dim ou mèt dim li cheri ou konprann mwen m te flannè tou mwen te konn lèm te renmen a manman w ti bagay sa yo te konn prezante ou konprann lè moun wè moun lakay nou panse nou pa janm wè nou toujou wè m pa konprann sa ou konprann m sou a on moun se nòmal pou m menenm vin nan mwen pou m okouran ke w a on moun koulè deyò pou tèt mwen pa cho Konprann? Vin konnen tèm Carine tèl kote, isit mwen yon kote ki asire. Fè kèk, konprann? Mwen pa nan dout. Konprann? Mete w alèz. Mwen mete papa w alèz. Alèz a papa w. Mwen di papa w tout sa w gen pou di l. Men mete w alèz. Mete w alèz a papa w. Konprann? Epi bon gen de bagay ki pase lè w di m lè w fè yon bagay m bat ou. Bagay la gen tan pase moun deyò konnen l mwen m pa okouran de li. Kòman ou ta vle pou m pa kale w? Se si ou te mete m alèz, kounye a lè moun nan wè m, l ap rakonte m, m ap di a m pa bezwen konnen kite pitit mwen viv. Ou pa konprann sa m di w? Bon, sa a lele bagay men si m pa okouran, se nòmal pou m reyaji nenpòt ki jan avè w. Men lè w fin mete m alèz, m konnen gen tèl bagay fè tèl jan, moun mèt vin di m sa pa enterese m. Ti toujou la vre. Ou wè? Ki jan de bagay sa yo konn fè m fè ti fache avè w? Ou konnen w bèl anpil? Ou bèl pitit fi m genyen wi. Ou wè sa ke m pale ke m lage l nan nenpòt grenn vagabon. Ou wè? Bon, pandan ou abiche a la, èske ou pa konn fè misye fache epi pou l kòmsi l anvi tire kou sou ou oubyen l fè yon bagay menm? Non, li pa konn fè sa non.
Pase mwen menm pap nan sa ou pap dakò pou moun ap leve men sou ou nan yon relasyon moun nan fon bagay ou pa renmenl kite sa sa vre sa m pap dakòl nan men pyèson moun ap leve men sou pitit mwen ki bagay ou plis renmen lakay misye
son moun ki li tèlman li janti anpil epi li gen anpil amou lakay li li toujou prè poul koube l. M apresye sa. Menm ke li e mwen k antò, li toujou prè pou l koube devan m.
Anben non tou ou menm tou ou vin pa li vin pa bon tou lè moun lan ou renmen moun ou pa fè l bagay pou l fache. Non m pa fè l bagay pou l fache non. Tankou sil dim pa fè sa la m fèl li fache. Nan ebyen fò pa fèl si si si si moun nan se ebena jolie ou renmenl li renmen w wal pa fèl bagay poul fache bon kon nou ap di sa kijan nou fè pou nou wè wap wè ou mèt fèm konfyans ou mèt pale avèm epa mwen ki di w pale avèm pale avèm Eske m konn fè sa deja? Si w wè m chwazi fè sa, paske m asepte tout bagay mwen chè. Mwen pale avè w, kijan nou fè pou nou wè? Dèfwa lè m al lekòl la, lè m di m gen kou setè, m pa gen kou setè, epi m konn pase kote l la. Ou konn ki pwoblèm m gen avè l? Li s on moun ki cho, depi l wè m li anvi fè lanmou.
Ou kouche, li kouche avè w deja?
Apa!

M tap gentan elimine bagay sa lontan. Si w pa vle mwen renmen manman jis rache kè m voye l jete. Paske pa mwen k chwazi m wi. Anmyy mimi sa pa renmen non mimi. Kisal ye manman. On moun ou konnen l genlè gen on moun deja nan vil epi pou rele sa se renmen mimi. Manman m rete la m pa gen laj pou m renmen m pa gen laj pou m renmen. Se laj ki chwazi renmen manman. Ebyen a bouba kote moun ou renmen an se pa moun pa w li ye l gen moun pa l deja mimi. Eske w pa konn sa. Sa vle renmen se mwen k chwazi l.

Ebyen ou konnen bagay la renmen Nini. Pou bay pitit pwoblèm, ou pa dòmi. Moun panse se jwèt ou tap fè Nini, se yon bagay serye ou tap fè Nini. Li vini pou kont li. Li vini pou kont li. Sof ke chak lè m wè Rozo, m santi m gen yon bagay, yon lòt bagay ki fèt, yon lòt efè. M santi kòmsi m pa menm moun nan.

Si w renmen m pa ka depanse kòb lekòl pou ou ankò Mimi.
Mimi se timoun ou ye fò w konn sa Mimi. E avni w demen. Pou depi w piti timoun konsa pou gentan renmen Mimi. Sa w pral aprann lekòl sa w pral remèt nan lekòl Mimi. Tande Mimi fò w chanje wi Mimi. Sa m pap ka pran nan men w non Mimi.

La pou sa menn. Wap mache pou kont wap pale konsa bro wol wol wol wol menn. Li pa bon menn.
Koman moun nan ap pati menn li sipoze dim sa menm me relel pa relem. Yo ou pa nan laj ou fè jalou pou fanm ankò zanmi. Kounye a manel e ou menm e paske soso e ki fè wap pale konsa e si w te gen madanm ou pa tap pale konsa non menn. Pa gen bagay sa monchè.
Pa gen bagay sa. Ba moun nan e moun paw li ye li deja paw deja ou pa ka fè jalouzi pou li de konsa konsa monchè. Ou nan lari tankou yon moun fou wap vini. Pou m lage l. Pou m lage l. E se sèlman chasè k pa soti an dolo menm. Se lakay li m soti la e menn. Barel wi menm. Bon ou jalou trop monchè, sa bon poukisa wap fè jalou a la? Si yon nèg ta bon fèm ou nan moman la, edel edel wi zanmi. E sourire ou tap sourire wi zanmi. Fè kèw kontan.
Di Bondye mèsi ou jwenn yon èd zanmi m.
Woy! A monchè!
Sa la sak pase misye la men. Gade gade. Men. Kap travay yon nèg mesye men kounya pou Geralda misye ap fè jalou. Men sak pranl la?

Epi wap lèl vini paske ou ou. Wap pale avèl, wap pale avèl, wap dil men ki kondisyon m poze, sil pa dakò poul vin la, sèke l pap ka avèw tou. Ou pa vini l pa vle, li pap vle vini, li konn vin la wi, tankou la lè nou anndan, m konn kouri al jwenn li deyò. Ok.
Men se an kachèt m pa vle bagay sa fèt ankò. Se an kachèt la m pa vle, m pa vle an kachèt la. Li pa bon. Koni lè w te kwaze avè nou anba bannann nan, m te di w te kouri dèyè li ou te manke tchwe l. E poutèt sa l pè vin la. Li pè fè faz mwen ak ou. Detoutfason,
misye pa ka pa vin la. Li vin nan obligasyon. Ou konn poukisa? Paske ou kapab di m ou pa konn konbyen fwa nou al nan relasyon. Bon lè wap nan relasyon avèl ke eske ou met prezèvatif ou byen. Non m pa gen tan mete bagay sa yo epi tou m pa fin renmen l tou gon lè lè nou ta pale premye fwa kòmsi li te pè pou m pat ansent li te mete m wè l pa fin bon li pa dous m pa renmen l. Flèch kòn ou renmen? Sak flèch kòn nan papa? Oh depi pa gen prezèvatif se flèch kòn li ye. Men li pi bon konsa m pa renmen l.
Bebe de tout fason fò misye ka vini paske gad kote ou gentan rive avèl la se ou tou paka kontwole. Ou gen yon bon moun li ye va ou pa chèche konprann li. Wè wè wè wè. Bon moun wi. De tout fason di misye kay pou li li ka vin la nenpòt lè l tande.
E vre pa? Oh bon bon map di w sa la depi kounya la menm si w vle ou ka al di misye l mèt vin la. E vre pa? Wi fò m pale avèl.

Mwen ale lève wi. A ma chè.
Ok pa. Map tann ok. Map tann. Gad figi manzè mesye. Li pa ka kontwole konbyen fwa li fè sèks a mesye. Wè? A fwa konw panse ou gon timoun lakay ou epi se granmoun li. Mwen menm wi, mwen menm a madanm mwen manmanl wi. Nap fè sèks ou met kapòt. Li menm li diw non li pa renmen la kapòt. Li a gou. Li flèch kanm. Flush kann li renmen ebyen map tann. Se kalite derespektan mesye pou Carine kanpe nan figim Carine pa wont nan ta fon vagabn sim pa wè Carine kòmsi gon ti odas omwen lakay li ta di ke sa lap dim yo se pa vre Carine dim li kouche a misye li pa kontwole se gade yon derespektan mesye mwen menm m asepte bagay sa oh Carine pa wont nan devanm nan la pou Carine ap rakonte tout bagay sa yo tout bagay sa yo pou Carine ap di. Humm li renmen misye misye gen bon kè li se sesi se se lòt chak lal lakay li li pran pòz lal lekòl li pa al lekòl kay misye lale men kijan map depanse lajanm al on derespektan mesye epi mal di manmanl sa la manmanl pral di manti epa vre. M pa konn kòman renmen sa ye a non mwen menm ou pa konnen wozo se avèk Karim li ye m tande l renmen w ap pran pòz visye rizèz ou bezwen nonm w ap di ou renmen sa k renmen an pou ou menm ou pa sa w te ye Carine e pa t zanmi Carine ou te ye di m byen non lè w al lekòl pou w al pran nòt nan men Carine kounye a se nonm ou ak Carine ou bezwen wè. Se ladann ou wè se lil ou rete pou pran mimi pale avèm non mimi poum konnen haa m pap ka di gade granmoun nan kay aa non m pap kapab avèw mimi pale avèm mimi sa Carine te fè pat zanmiw li te pou yo poze pran nonm ou wap pran pòz rizèz ou visye ou bezwen nonm wap pale de koze renmen sa w konn nan renmen ki lè w te konn wozo konsa pou yo gin tan renmen a wozo sa dim byen non mimi avan map pale reponn mwen mimi. Manman eske m pa gentan di w deja? M pa gentan di w deja? Eske m pa gentan eksplike w deja? Men mimi sa w ye la mimi? Mimi sa w ye? Depi ti dwèt blan an chouke k ap leve w la a, ou wè parèt yon solèy ki parèt jèn ou la konn se yon akò w ye mimi? Pale avè m mimi? Wozo sa menm kisa l ye? Pou wozo ki ta avè Karim kounya pou w pa wè se nonm Karim ou wè pou w pran? Pale m byen non mimi?

Li tap pale avèm, li di pou metel alèz, m metel alèz. Sa w dil menm?
Li mande eske m renmen w anpil, m dil wi, m renmen w anpil, kounya li di, em konbyen tan m gen avè w, m dil, kounya li di enben ok m pa gen pwoblèm. Sa ou sèlman k fèl asepte a? Wi.
M ale o zo. M ale bebe. Ou panse se yon bon wè pa pote bezwen m? M ale o zo.
M ale.

Wi
Tan pou mal pou moun m pa rekonèt Pito l dakò m avè w Li di m al rele w Mwen menm m kouri vin rele w Ou pa konprann Li serye wi Bon m pa t menm vle vini m mande si e serye li di m wi pou m ale Kounye a la m vin rele w

Tchou tou lè 2 jodi a. Mwen konnen nou. Renmen twò sa k renmen an mimi sa k renmen pou ou renmen tou sa k renmen di m byen non m konn wè gen moun k ap renmen avèk moun yo wè enterè yo wè moun nan gen lajan gen bèl machin gen bèl kay yo wè enterè nan moun nan wè moun nan fre kè m te ka di w te renmen moun nan pou fre pou bon gason sa w renmen nan wozo la ki enterè w ap defann nan wozo ti chemiz a flè a Ki pa janm lave ki kole la sou bo dol la Di m sa w ap defann nan Wozo Mimi. Lanmou manman lanmou Se sa w pa konprann nan lanmou Ooh Sa k lanmou pou ou? Sa m santi pou Wozo a e li m e li Ki sa w santi pou Wozo Mimi? M te gentan eksplike w li deja wi manman m. Pale m byen Mimi E sa non cheri ti chemiz a flè a m pa wè l la Di m byen non Ou gentan pran nouvote ba li non Mwen konnen l pa gen li pa gen de l pa gen twa se yon sèl la l genyen an Ou gentan pran nouvote ba li? Pa menm byen non. Ti Delechan ki pa janm chanje sou li a. M moun tande yo konn di ti chal kite dèy, Rozo pa janm kite dèy. Kisa wap defann nan Rozo Mimi? Kisak renmen pou ou? Pale avèm Mimi! Sak renmen pou ou sa wap defann nan Rozo? Sak te Rozo a? Si se pa lekòl m te metew, map peye lekòl pou ou te lavil byen pwòp, se nonm ou te bezwen ki fè ou te bezwen vin isi pou vin chache nonm, pou vin banm traka, pou vin banm tray bò isi. Rozo te bon moun avèl Carine deja.

Paske manmanm kap fin granmoun nan, se pa e alel bwale. Fòm gon metye nan menm mwen men se poum itil tèt mwen. Se pa kounya, paranm m ta metel lekòl se nan koze renmen poum ta. Kounya ou renmen w lekòl sa w pral aprann. Sa w pral aprann! Lè w pran yon gwo syèt li pral okipe w. Wozo ka okipe w? Kounya w pral okipe pitit de fwa? Hey! Bon men nou pa ka bezwen pèdi.

Koman sante a ye? E byen nou la nap goumen. Nap lite wi.
Non nou pa we non. Nou la nou la wi. Awe sa koman madanm nan ye? Pa pi mal non fon soti la lal nan mache. Wi.
Apre sa w chita w pa soti? Pa soti non. Tout ba ok? E nou la nou la.

Fò pa fò fache tou. Men nan lòt bò ou menm ou gen yon jan pou jere l, ou pa ba l pwoblèm tou. An nou fèk fè jalouzi, yon seri de bagay ki pou rive mwen menm pou m pa al nan pwoblèm avè w pi devan. Annik kounye a la se pitit gason mwen ye, ou se pitit mwen. Ou pa pitit mwen, ou se pitit mwen. Mèsi. Ya.
Ou mèt fè m konfyans, depi w gen yon pwoblèm, ou mèt rele m. Men gen yon bagay tou, ou ka tou vle m manman Kayen pa vle m, tout sa ou la. A, depi w wè m di yon bagay epi se fini, tout sa m di madanm mwen dakò. Pa menm bay tèt ou pwoblèm pou sa. Si w wè m asepte fè w vini la, ou mèt fè m konfyans. Tande. Pa bezwen bay tèt ou pwoblèm. Fèt alèz la papa. E kay manman m lan pou m kite ba li wi. Lè l pa wè m devan je l ankò, l ap sispann kite, l ap sispann pale anpil nan tèt mwen. Paske si m ret kot manman m lan l ap fin kokobe m. M prèske pèdi yon bò tèlman manman m ban m kout pwen.

Humm kap banm problem konsa yo Donald. Tèt chaje. Banm di w non m sot kot Geralda la m pa wè l. M panse l la kote w la wi. Humm m pa wè Geralda l pa pase la non. Kèt men.
Epi m rele manzè m paka jwenn map plede rele l sou telefòn m paka jwenn li menn. Ki problem sa m gen avèk manzè a menn. Bon kote l ale hein. Li pa bon konsa. Nana, si w pa jwenn li, telefòn li ka dichaj. Ou pa bezwen ap fache pou ap di ou gen pwoblèm sa avè l. Ok, si telefòn li ok, m ka konprann telefòn li dichaj, men m pase lakay li m pa ka jwenn li. Omwen, si telefòn ou dichaj, ou pa lakay ou, ou ta kite yon mesaj pou mwen. Donald, kiyès ki di w lè telefòn nan t ap dichaj li te gen tan panse avèk yon mesaj? A men l ta rete lakay li pou m ta jwenn li, Mimi. A Donald, ou konnen l gen afè l pou l regle. Sa k pou di w se pa yon bagay l al regle pou papa l? Gade la, si se te mwen menm ki te fè l la, ou t ap tande m pa bon. Nou menm fanm nou toujou ap kritike. Donald kisa l fè, kisa l gentan fè la, ou konnen l gen bagay li toujou ap regle pou papa l. Nou toujou ap kritike gason epi nou menm nou fè sa nou vle. Telfòn nan pral lè yon telefòn nan ap dichaj li pa moutre w ke l pral dichaj pou pat ka gentan ekri m yon mesaj epi tou ok si w pat gentan fè sa si l pat gentan fè sa li te ka pase kote m lan. Si lap pati pou l di l lap pati. Sou Nalika panse l tap gentan vini epi li rive deyò li pa gentan. Kounye a la wap defann wap defann Donald la. Non m pa defann Donald ou pa bezwen ap panse avèk pil bagay. Men si se te mwen menm ou tap asepte avèl wi se si se te li. Menm ke se te li menm Donald e sa m tap toujou di l ou pa bezwen ap panse a tout vye bagay wap panse yo.
Li pa ka bon konsa. Kounya la m rele l m pa ka jwenn li, m vin lakay li m pa ka jwenn li. Kounya kote m pral jwenn li? Tann li Donald, eske l ka kite kay li? L ap vini. E bagay sa nou genyen an, nou toujou ap panse pi lwen ke tèt nou. Nou menm tou, ou nou menm fanm nou menm nou pa panse pi lwen ke tèt nou tou? Si se te mwen menm la a ki te fè sa la a, ou t ap tande anpil pale anpil nan zòrèy mwen? Ebyen sa k lavi a wi Donald. Kote k gen chan pa gen kou non.
Sak regle menm, sa w gen avèk manmi w menm Nini a? Di m non, sak pase ou kanpe la tankou son moun m pa konprann. Nòmalman lè nan dènye la, an dènye la, manman m pa vle wè m anndan non Donald, pa gen anyen m fè nan je manman m ki bon non. Chak vre manman m vre li bip nan do m wi. Men ou fè l yon bagay Mimi, son sèl pitit fi manman w genyen, wap viv avèk manman w, ou fè l yon bagay. Paske l pat konn aji konsa avè w Mimi. Sa k pase menm? Sa w genyen? Kisa m fè manman m Donald? On bagay m fin eksplike manman m. Depi lè m fin eksplike manman m bagay la, manman m kòmsi M pa konnen. M pa konnen kisa k nan tèt manman m. M pa konnen Donald. Imajine w, m gade nan laj m rive pou manman m pa vle m renmen. M eksplike manman m on bagay depi lè m fin eksplike manman m bagay la, li rayi m, li pa vle wè m non. Em. Li tap plis renmen m bal manti.
Bon m pa ka fin m pa ka fin konprann ke ou pa vle w renmen l. Li gen dwa pa vle w. Li gen dwa pa vle w pran nenpòt moun men m pa kwè l te ka vle ou pa renmen Mimi. Manman m pa vle moun vre a. Manman m di se timoun mwen ye, se lekòl li mete m. Ah Donald m pa konn ki pwoblèm manman m gen egzakteman. Manman m ban m pwoblèm anpil. M pa fè manman m anyen la. Manman m sot kenbe m la. E sa l bliye l pa fè mwen? Epi manman m fè m travay tankou se bourik tou nan ou wè ou pa janm wè m deyò manman m pa vle m sòti devan baryè a non. Ou gèlè nan renmen moun li ou renmen an li pa vle mimi. Tonal m pa gen mennaj men son bagay m eksplike manman m depi lè m fin eksplike manman m bagay lan se pwoblèm la chèche. Ou di l ou renmen. Non Donal m pa renmen on bagay m tap eksplike l konsènan on moun tankou si w renmen on moun.